Tout sa m te bezwen m pa ka pran pou jel. Pat gen lè, pa gen lè pou li. Ou cheri fòk m di w byen. Ou konnen se nou 2 a manman m te gen. Se manman m mouri papa m mouri. Kidonk e mwen ak ou fè moun nou 2 a fè Ayiti. Bon m vin chili ou konn. E pi pou m chèche lavi bon kidonk mwen vin isi. Chans pou mwen m kwaze avè w se w bon fanm.

Ou ka di sa men li Haïti ou pa konn sa lap regle Haïti. Non e pa vre misye yon nèg ki kòmsi plage se yon timoun nòmalman kidonk manman li mouri e ke bon sa ka rive wi men misye se yon bon moun mesye se yon moun ki pi saj pase li. Ebyen cheri mwen m pa gen pwoblèm non sof ke mwen menm m pa vle vakabon vin la vin gaspiye pitit fi m nan la ou konnen e jèn fi ki nan kay lan m pa vle pou l vin fè dezòd la bagay sa yo depi w konnen l pa vakabon m pa gen pwoblèm ou konnen tout sa w di m asepte. Sof ke jere l pale ansanm avè l depi avan l vini. Pale ansanm ak.
Woww cheri ban m di w, ou mèt kwè m fè m konfyans. Misye sou bon moun li ye, moun saj ki pi saj pase m, ou mèt kwè m p ap bay anyen prive m al. Ou mèt kwè m. Sof ke ba mwen chans lan. Paske ou konn Ayiti kòman Ayiti ye, bagay yo pa vrèman bon. Misye ka vini, li ka debouye l ap travay jis li fè vi l nòmalman, ou pa janm konnen. Wi cheri. So, mèsi anpil dèske w asepte. Mwen bezwen w.

Ah chérie sa pa anyen chérie. E papa w gon bagay pou l di w wi. Pandan se tan mwen menm m pral prepare yon bagay pou li pou l manje. Eksplike l mwen tande cheri wa di l gen yon moun kap vin nan kay nou la. Dakò cheri dakò.
Banm ti bout la vini cheri. M tap pale ak manman w talè a. Bon, e avèk manman w, bò kote manman w tout bagay gen tan ok. Ou konnen ou se, ou tankou pitit mwen nan Karan tou, jis pou m ka mete w alèz. M gen yon frè m, yon ti frè m ki Ayiti, m deside m anvi fè l vin isi. Ki w pa bezwen pè se la l ap rete, kòm si li ta, tankou e tonton l ap ye. Misye se yon moun ki saj, ki trankil, e ki pa fè l vin isi. Manman w gen tan di m wi, kounye a m ap tann opinyon pa w, ki sa w panse, kòm pitit fi m ou ye? Bon, ou konn moun nan.

Men men men. Bon m te gentan gen yon dezè a mikse nan enpresa sa a. Ap gen yon debi djòl kanmenm men. M gen dezè avèk kontre a men. Ap gen yon debi djòl kanmenm men. Ok.
Kèt pwese.

Map la sante madanm mwen avèl men. Ase bref wi difi li ye. Pa yon bagay ki dous menm non men. Wap domi nan yon chanm kay pou kòw men. Lè sou tè wap fè manje men na. Map tann fini kite w al la rapid vit. Mwen te madanm mwen papa. Papa pat poko nan chili menm. Menm menm menm menm. Bon na sipoze rete mak dikoul men ase. Pwoblèm sa men e nan menm li se poum lagel men nou banm yon ide.

Ah monchè. Chè mwen do konw bagay ijan la menn konbyen vye patnè mouye menn ou panse ke wap ka banm yon ide menn. Yo sak pase menm dim non. Monchè menn m gen 2 zan nan mnple sam nan la menn 2 zan menn ou konn ki jan kefe isi ye menn kefe a ap bat kòl menn ah m dwal gaye mwen nan misye menn. Yo kanpe w menn. Ou pa vre monchè. Mwen gentan gen 2 zan konm konnen. Chili chak yn nan men neg on bidjong men gen yon de bidjong la men map rantre madanm mwen avèm men sa w panse men.
Ou genlè fou menn ou anraje ou pa di wap pran kòb sa wap voye fon bagay ayiti ansanm avèl pou ou ou byen bon pito w te dim ou tap achte yon machin nan chili ou fè ou bèt ou sa menn tanke ou pral antre. Fanm ayiti chili menn. Ou gen nan raje menn.
Ah monchè menn e pa tnen ou ye monchè menn mwen ou gete gen madanm ou isit la menn e nòmal menn pou. Monchè banm diw frè antanke zanmi ou frè konsèy m te ka baw pa antre fanm chili menn paske antre fanm chili tèlman gen danje pa antre fanm chili frè an e vre map pale anpil nan tèt ou. Ok Ebyen banm diw frè Ebyen banm diw frè Kòm ou granmoun ou granmoun ma vòlè zanmi nou ye m te ka baw yon konsèy m baw konsèy la men si w pa prann tou m pa ka goumen m pa ka fòse w men men sèl sa m te ka diw frè antre fanm chili gen danje ladann ok frè Ebyen ebyen ok frè ok Ebyen ok papa ok ok pase pase bòn sware.

Sista eman te la? M te la, m te voye Dalina louvri pòt lan pou ou wi. Kòman w ye la? Se pa mwen, m la wi. Gon bagay m ap prepare pou Marco la wi. Sa k gen la menm? Se pa nou nou la.
Gen kèk jou m pa wè w wi. M la wi, m wè se gwo pi bèl w ap vin pi bèl. Ou konnen n ap rele sou kò a, m pa ka fè granmoun sal. An men ok.
E m te gen pawòl pou m di w pitit. Marco fèk sot di m yon pawòl la, ou konnen m pa ka pa pataje l ak ou non. Non, di m non sèl. E li di m ke li vle m voye l kay li. Si w konnen, nan pale l te gen de pitit gason, e yo de a, l ap antre frè l vin nan kay la. Mwen konnen li ale nan kay. Sa w panse w menm? M asepte, men w konnen m pale ansanm avè l, depi frè l la pa fè derespektan. Anben, fò w pale avè l depi se frè l la se yon bon moun. Nan pa tann li. Ou konnen ti Darline fin demwazèl. Fò w met kontwòl anndan w tout bagay sa yo. Ou konnen m pa chita m al travay. M al travay m pa chita m pa vle lè m pa la mesye a pran kay la ansanm ak pitit mwen anndan an la. Ou konprann? Men mesye a k ap peye kay li m pa ka di m non.

Bagay e save fò sèlman pou pa ranse pou manman w pa touye w l ap toujou konnen se mwen ki konn tout afè yo fè respè w sèlman. Avan yo montre m li men jodi a w montre m lòt. Kòm di w m pa ret sou li. Ebyen ka sa m genlè prale.

M anfòm wi e ou menm? Ah ou konnen nèg yo a yo menm. Ah m rele w pou yon ijan la. Prepare malèt ou cheri prepare w.
Kisa? M ap vin chili? Ah bon! Ah ou konnen. M gon kòb m pral jwenn la depi kòb sa tonbe la rapid vit w ap vin jwenn mwen cheri. Bon m pa konn kilè wap vini egzakteman m pa konn kilè wap vini nan men nan mwa sa kanmenm wap vini paske m gen yon kòb poum jwenn la imedyatman ke m jwenn kòb sa rapid vit wap vin jwenn mwen sa vle di prepare malèt ou fè malèt ou nenpòt lè m rele w ankò men se nan èpòt pou pou tou pran direksyon pou ale ya bebe prepare malèt ou rapid vit. Wap vin Santiago de Chile cheri. Ok bebe. Wa relem pou fèm konn sak tonbe. Li pa gen pwoblèm non cheri. Bal kòmanse prepare malèt mwen cheri. Ah bon ok cheri ok. Waw m resi jwenn ou mawozo. Ah bon. Gen yon lòt nèg chili kap pale avèm wi. Antouka si m ale, m a jere yo tou lè de.
Aah! Adem ou pa vin jwenn mwen cheri? Lòbèy pral fèt. Lè fè dezan chile se yon fanm isi e pa rans non. Sa m di w menm. Eeh! Al gen bagay! Al gen bagay madan Samy!

Alo Alo Yo frèm sak pase frèm Koman ou ye frè pam Ou anfòm Men nou la men nou poze men Ah Nou poze men m pa anfòm non Koman bayo ye ayiti la menm. Bon lot jou map gade nan nouvel ke m we bayo tet anba ayiti, manifestasyon, tout bagay. Ah monchè jan w tande a nèg yo fin kraze peyi a nèt nan manifeste menn.
Wi frem ou pa bezwen pale m we koman bayo ye. Monchè frem ke m rele w la pou m pale yon bagay ansanm avè w janm tap di w lot jou an e ke ou pale pou vin jwenn mwen non tout bagay preske fin ok m pale a madanm mwen li asepte wap vini. M gon dènye papye m pral fè, m pral ka yon notè pou m legalize yon papye epi m ap achte tikè pou w ap vini nan sans sa. Ou pap pran tan. Ou ka pran 15 jou pou w vini. Monchè li tap vrèman bon baz, li tap vrèman bon menn pase jan bagay yo ye Ayiti la menn, pa gen eswa ankò pou okenn ti jèn menm.
Ah frè ou pa bezwen pè ou konnen ke menm lanmou an depi lèm te timoun se konsa kem panse avè w se te tout e pansem poum te fè w vini bon finalman ke tout bagay ok e wap vini nan 15 jou konsa.
Nan mwens ke 15 jou? Oh mèsi Jezi mèsi Jezi map kite vye peyi sa oo. Dakò frè m
sof ke yon papye m manke sèlman m gen pou m al kay notè m siyen yon papye epi tout bagay ap ok.
Aah monchè si Bayo ta mache la menn li tap vrèman bon ti pase Ayiti nan moman an la menn jan ou te kite Bayo Bayo vin 4 fwa pi mal wi frèm menm byen kontan ou pale a madanm ou madanm ou dakò menn a se sèl sak te rete nou la menn. Ebyen ok frè pam.
Dakò pran tout trè byen pran prekosyon Ayiti pa sòti non Jis depi w pa bezwen pa pran lari.
Sot deyò non monchè mwen menm ti foutbòl menm toujou pa jwe menn genlè m pa pral jwe ti foutbòl semèn sa yo menm baz.
Ok ok bye bro ok tchaw ok bye alright Bon tout bagay ok la m fin pale avèk misye pou misye degaje l kounya epi pou Bondye fè rès bagay yo pou misye vini nòmalman.